Bonjou bonswa tout moun, ou menm ki se super branche on cover show, mèsi ak ou menm ki te gade Emisyon presedant lan nou vrèman apresye chak kòmantè, chak grenn like e mèsi ak ou menm ki se nouvo subscriber nou paske sa montre ke show a ap rive lwen e ou montre nou tou ke ou vle ankouraje travay ke nou ap fè a ki se chak dimanch resevwa on Brand Ambassador oubyen m pa konnen pandan mwa nou resevwa on gran Brand Ambassador ki se Invité du Mois. Dimanch pase nou te resevwa youn men jodi an emisyon an ap kontinye fè Petit Bonhomme de chemin li. Nou ap resevwa sou plato Uncover Show yon lòt Brand Ambassador ki pase lè prezantasyon sou rezo sosyo yo, non pa li se I am Red 99. Wade kòman w ye? Mwen anfòm mèsi e ou menm Bradley? Mwen anfòm, se yon plezi pou m gen ou sou plato Uncover Show. E deja nan entwodiksyon mwen di ke ou se Red 99. Prezante w, kiyèske w ye? Bonjou bonswa tout moun mwen se Wadeline Desruisseaux mwen gen surnom Wade kòm tout moun konnen l sou Instagram mwen se I am Wade 99 mwen travay kòm Corporate Manager e responsab marketing. Ok Wade, se yon trè trè trè bèl entwodiksyon, nan mwens ke yon minit ou gentan prezante tèt ou nan entegralite. E lè yap squatche paj Instagram ou ed, yo wè ke se yon kont ki prive. Nan ka paw la, eske ou panse ke se yon bon strateji ki pèmèt ou gen plis abone oubyen e ki rezon ki pouse w mete kont ou an prive? Bon, mwen pa panse se yon strateji ki fèm gen plis abone, mwen panse ke si mwen se yon moun ki vrèman popilè sou Instagram, donk mwen dwe pwoteje lavi mwen, paske ou pa konn vrèman kiyès kap vini sou kont ou yo. E anpil fwa, Moun yo konn abòne avw apre sa yo dezabòne avw donk mwen fè Instagram mwen prive lè sa moun ap toujou vle rete sou paj mwen poul konn tout sa kap pase nan lavi mwen vrèman menm si vim pa vrèman sou Instagram. Ok donk se youn nan motif ki fè ke w mete kont ou an prive.
Wed, e mond rezo sosyal ap mache anpil dènye tan sa yo e m se sur ke ou okouran de sa dayè wap travay nan marketing tou donk kijan ou panse ke on enfliyansè tankou w kapab itilize nouvo mwayen ak inovasyon nan domèn reso sosyal la pou li kapab rete devan sèn nan. Lè m pale devan sèn nan, m ap pale de sou platfòm rezo sosyo. Ki nouvo mwayen ke w panse ou kapab itilize pou sa? Mwen panse ke yon enfliyansè li sipoze travay anpil. Se pa vrèman pwomot biznis, ou sipoze fè aktivite pa w, ou sipoze fè evenman, gen anpil entèreyaksyon avèk moun yo. Paske lè yo wè enfliyansè, yo toujou pa ba li vrèman valè, men sa nou yo panse de enfliyansè pa vrèman sa. Yon enfliyansè, se kòm si se yon lidè. Se li k ap pote bon bagay pou ou, se li k ap pote movè bagay tou. Sa di, depi ou pwomot yon, like, yon antrepriz ki pa bon, se ou menm li reprezante. Donk, mwen panse ke. Sou Instagram yo oubyen sou rezo sosyo yo, moun yo, influencer yo sipoze pote nouvo bagay pou moun yo, pote plis bagay pozitif nan lavi moun yo. Ok. Se, se, se trè enteresan deja. E m panse ke mesaj sa nou te kapab petèt itilize kòm yon mesaj de la fen, e m panse ke petèt mesaj de la fen an ka petèt meyè ke sa menm. E men se yon trè trè trè trè trè bo mesaj ke w sot bay la Wed. E, bon m pa konnen si w fè aktyalite men ou kapab konstate ke dènye jou sa yo gen de ka de swisid ki vrèman, ki vrèman fewòs. E youn nan ka ki pi resan yo se Miss America ki soti nan yon imèb ki lage kò l anba. E kijan ou menm ou jere koze sante mantal ou pa rapò ak sitiyasyon deja peyi an? Epi, pa konnen estrès peyi an, kòman ou jere sante mantal ou sitou? Bon, mwen panse ke mwen se yon moun ki gen anpil kouraj, mwen se yon moun ki vreman gen anpil fòs, e mwen pa febli fasil. Mwen pa vreman, mwen pa febli fasil. Donk, defwa sitiyasyon peyi a konn rive sou mwen paske mwen jèn, mwen konn bezwen bagay, fòk mwen fè anpil efò, fòk mwen travay di pou m gen yon bagay. Kòmsi m ta m wè m ta sipoze pi lwen ke m pi dèyè. Men m pa janm dekouraje e m di tout moun, tout jèn yo pa janm dekouraje paske si ou bezwen yon bagay jodi a la demen w ap jwenn li kanmenm depi ou travay pou li. Donk mwen pa vrèman febli e mwen konprann ke gen depresyon, depresyon vrèman egziste. Donk mwen depresif, mwen te depresif sè dènye tan men. Lè w gen yon depresyon, pale avèk moun pwòch ou, pale avèk zanmi ou, eseye pi pwòch moun, eseye konnen ke ou se yon moun ou dwe ou dwe rive, ou dwe avanse pa rete dèyè, pa gade dèyè. Ok. Donk se se trè enteresan. E ki konsèy oubyen astis ou pat jwenn lè w tap kòmanse? nan sa ki gen wè avèk social media e ke ou ta renmen bay ak tout moun sitou jèn fanm ki ta renmen vin influencer? Ok. Mwen panse ke mwen pa komanse antan ke influencer avan. Ok. E m te gen yon bagay ki te rele otès ke vreman pa vreman genyen l ankò. Mwen te komanse antan ke yon otès ke mwen te konn travay avèk anpil konpani, avèk anpil gwo konpani jiskaske mwen vin, m te vin nan yon epòk mwen te vin mannequin. Ok. Mwen te vin ap fè foto pou. gran konpani mwen fè foto pou bonbon kou mwen nan magazin e welcome to Haiti so se konsa mwen te komanse epi moun vin ap vin konnen m sou rezo sosyo yo donk men sa mwen vle di jèn ki vreman ap komanse rezo sosyo e nepot bagay ki kom se depi w nan marketing mannequin nepot otès so se pa bagay ki fasil nap jwenn anpil vye anpil vye pwopozisyon, so fòk nou kenbe tèt nou, pa janm kouri al fè sa paske ou bezwen rive la, e si mwen panse, si mwen te fon bagay konsa mwen tap regrèt jounen jodi a, pa janm kouri fè anyen, jis rete la, jis, lè paw la ap gen poul rive kanmenm, men travay di, pa fè move bagay, pa fè move foto, paske nou pa konn ki bò foto nou ka rive, nou pa konn ki kote nou ka travay demen, so mwen panse ke fòk nou kenbe tèt nou, e. Pwi, e fokis sou nou, travay lekòl, paske m kwè nan edikasyon anpil, travay lekòl, epi n ap rive, m sur de sa. Waw m pa konnen e emisyon an pran yon lòt tournure jodi an paske se li ale de mieux en mieux kote se de konsèy ki vrèman enpòtan ke Wade ap bay e m panse ke ou menm antan ke abone antan ke subscriber e antan ke super branche fan de Uncover Show w ap jwenn bagay pou lavi w paske Lavi an pratikman son lit ke li ye, son lit kotidyèn, sitou an Ayiti, e m panse ke avèk konsèy Wade yo, m panse ke gon chanjman ki kapab pote nan vi w. Wade, èske ou konsidere influencer a kòm yon metye? Èske pou ou li rantab tou? Mwen poze 2 kestyon, èske l son metye, èske li rantab tou? Sensèman, influencer se yon metye, men an Ayiti nou pa bay influencer valè, nou panse ke depi son jèn ki influencer li. vrèman fè move bagay ou byen yo pa vrèman bay influencer valè men influencer se yon metye e se yon bagay ki vrèman frajil paske lè ou jèn wap eseye soti tèt ou wap eseye vann lòt magazen ou se yon gwo moun ou se yon pakèt bagay paske wap vann yon magazen ou reprezante yon magazen ou pa nenpòtre ki egzanp mwen reprezante Wiza Shipping So, m konn parèt yon kote tout moun ap rele m Riza Shipping. So, se mwen ki pou konpòte m byen. Ay di, si m abiye yon jan, si m yon jan, donk se mwen. Donk mwen panse ke influencer se yon metye e li vrèman rantab. Si sèlman si ou konn ki jan w ap fè sa w ap fè a. So, fòk li vrèman rantab e m p ap ba w manti Instagram ban m kòb anpil. Ok, donk pou ou.
Li vrèman. Mete influencer a li rentab. Li rentab wi. Ok donk ou pa gen pou plenyen. Non m pa gen pou m plenyen. Ok. Eske ou ta prè pa egzanp pou ta kite travay ou pou jis di ke wap viv de metye sila? Non, pa an Ayiti. Non men ou di li trè rentab pou ou. Wi li rentab pou mwen men m pa tap fè influencer sèlman an Ayiti paske moun yo se pou yon kantite de tan yo wè w ou influencer se pou yon kantite de tan yo wè w bèl gon lè kap rive wap bezwen travay. Non men talè ou di yon bagay kote lè m te mande w pou w bay konsèy ou te di ke fòk jèn yo toujou ap inove, fòk yo pa konnen pran dè inisyativ men pa egzanp nan ka pa w si ou chwazi inove, pran dè inisyativ ou ta sipoze toujou top. M pa gen pwoblèm men kounya la m ap gen plis kòb si m ap travay mwen influencer tou. Ok donk m pa menm bezwen mande w si w renmen lajan donk. Anpil. Nou konn sa. M santi sa.
E eske ou panse ke abone yo gen konfyans nan ou? Bon wi. Abone paw yo alò.
Wi. Ou santi sa? Wi. E paske ou panse lè ou rekòmande yo pa egzanp yon mark, yon antrepriz, yon magazen, yo ale vè magazen paske yo fè w konfyans, vi ke yo fè w konfyans, yo tou fè mark lan konfyans. Wi, anpil. Sa rive ke w jwenn de mesaj pou felisite w paske yo te itilize tèl antrepriz done, yo di waw, Wade, ou te refere m, m te wè l sou paj Instagram ou, epi m ale vè moun sa yo e ke se vrèman jenyal. Wi, m toujou jwenn sa. Ou jwenn sa?
Anpil. Ok, eske sa, sa poko rive w ke Yo envite w vin nan yon evenman kòm entèvenant epi oubyen sa rive w deja w al nan yon evenman epi w resevwa yon prim kòm, m pa konnen, kòm pou pakou w kòm enfliyansè? Emm, pa vrèman nan. Donk yo poko envite w pou vin entèveni nan yon aktivite? Wi, pa kòm enfliyansè.
Ok, donk se petèt nan kad travay mwen. Kad travay mwen. Jisteman.
Ok. E Ki, kòman ou kapab dekri relasyon ke ou genyen avèk abone ou yo? Humm, mwen pa vrèman gen relasyon avèk abone m yo e sa deranje m anpil, paske moun yo toujou panse ke mwen renmen snobe moun, mwen enteresant, poutan se pa vre, mwen son moun ki vrèman koul, e mwen vle gen anpil entereyaksyon avèk moun yo, m vle konn ki sa moun yo panse de mwen, m vle moun yo pale avè m, si gen yon bagay pou mwen chanje, sou paj mwen, mwen vle pou moun yo di m sa. Ok.
Donk se pratikman yon apèl ke w lanse la, petèt avèk abone w yo k ap gade w yo e a nouvo abone ke show sa pral ba ou tou se si. E Wade ap tann entèraksyon nan men nou. Wade se vre ke petèt nan foto nou ka wè li yon karaktè ki petèt li repousan, si m ka di l konsa, ou se yon moun ki a koleryè de nati, ou toujou fache, men se pa vreman. Non se pa vrè, m se yon moun ki renmen ri anpil. Donk ou son moun ki ki renmen ri de nature men selon ou menm kisak fè piblik lan pa vle entèraji avèk ou? M son moun ki renmen ri men fòk ou konnen m pou w konn kijan mwen ye. Paske mwen pa vrèman ouverte avèk moun rezo sosyo poutan mwen son moun ki vrèman ouverte. Mwen vrèman pridan sou rezo sosyo yo malgre mwen se yon influencer. Non eske eske sa rive pa egzanp ok Wade pran telefòn li petèt aprè ou avan l travay epi li di ok banm eseye enteraji avèk piblik mwen banm poze yo kesyon eske ou konn poze abone w yo kesyon kòman yo reyaji yo konn yo konn poze m kesyon donk ou bezwen kounya plis men abone yo toujou plis poze w kesyon e sou vi prive w ok se se vrèman sa yo bezwen konnen donk yo pa sa poko rive ke abone yo ba w de konsèy wi o wi eske ou konn tande konsèy yo. Eske w mete an aplikasyon mesye yo? Sa pral depann de ki konsèy moun nan pral ban mwen paske si moun nan pa vrèman konn vi m ou pap vrèman ka ban m yon konsèy. Ok men, ok. E se yon ti pe konplike an di pa egzanp ou prezante yon mark e ke w fè yon video oubyen yon foto epi gon abone ki di

Ok, donk ou vle pwouve piblik ou ke w pa, ke w pa sa vre menm. Egzat. Bon, se, se, se youn nan rezon ki fè ke nou vin avèk uncover. Uncover ki vle di dekouvri. Donk, ou wè l, ou panse w konnen l, men se uncover ki pral fè w dekouvri kiyès ki vrè Wid lan. E se youn nan rezon ki fè ke nou di nan slogan nou ke se un vrai regal pour les adeptes des réseaux sociaux et les fans de buzz. Nou poko fè buzz la. Èske w pare pou buzz? Bon. Ou pa sou bèz?
Ok, anale. Sa k vini an, w ap pran l. Men je plezant, se pa, se pa vre. E, an tan nòmal, konbyen moun ou panse piblikasyon ou yo atenn? M pa p pale de like non, men lè w al gade nan angajman, konbyen moun ou konn wè ke w atenn konsa? Konbyen kont ke w atenn? O, anpil.
Ou konn atenn yon pakèt moun? Wi. Ok. E, bon, m panse ke piblik lan kòmanse plizoumwen ap aprann konnen ou e ou kòmanse plizoumwen alèz nan show sa tou e m panse ke se okazyon sitou ke w genyen pou w vann tèt ou antanke brand ambassador, antanke influencer e ki tip kontni ou pwodwi, lè m di kontni m ap pale de foto ke w fè yo e poukisa se tip de foto sa ke w fè tou. Ok, nou ka remake ke mwen pa vreman fè foto mwen mete kòm deyò. E mwen pa jije yon moun ki fè l tou, e m pa gen pwoblèm avèk sa. Men, mwen pa fè pou jan de foto sa yo, paske e pou travay mwen, sa se yon, e pi pou sa mwen vle fè, e m pa fè gen foto mwen pa fè. So, mwen toujou vle abiye klas, klasik, bay sa yo. Ti jèn, e se stil de foto sa yo m fè. Ok, men pou ki sa ke w fè l? Bon, m panse pou karyè mwen, pou sa mwen vle fè, kòmsi m vle imaj mwen egzay. Paske m pa vle sèlman rete nan influencer mwen se wen m vle plis ke sa. Ok, eske sa ta vle di kèlke pò ke w gen dè anbisyon politik? Anpil.
Gen anbisyon politik?
Mh. E ou ta vle okipe ki pòs nan peyi sila? Oh!
Gen pwese pa ble ban mwen. Yo di done le monde aux femmes. Bon peut-être done le gouvernement aux femmes. E konn a eske ou vle president ou byen m pa konn sa ou vle nan peyi a. Map baw manti, m vle tout bagay nèt jiskaske m rive president. Ok, donk se tout yon cheminman ou pa egzanp vle. Ou di tout bagay.

Edikasyon pou ki sa? Paske mwen panse ke peyi nou an vreman gwo pwoblèm edikasyon. Mwen panse e moun yo, gen bagay yo pa, kom si gen bagay yo pa konnen, yo pa konnen ki jan pou yo fè yo, yo, kom si yo panse otreman. E gen bagay, li te, si li ta sipoze sa, le fè ke moun nan pa edike, gen bagay li pa konprann, donk se sa. E pi nou gen pwoblèm vreman, gen anpil moun ki pa konnen li, bay sa yo, so mwen panse ke mwen tap touche pwen sa. Donk e ou vle fè nou konprann Wade ke peyi Dayiti gon pwoblèm, premye pwoblèm ke li gen se on pwoblèm d'edikasyon, se byen sa? Bon, wi. Premye pwojè ke ou t'ap touche se edikasyon. Ekzat. Donk ou ale de pè avèk deklarasyon Nelson Mandela ki di ke l'education est l'arme la plus puissante pour changer le monde. Donk depi ou atake edikasyon, gen espwa pou mond lan e gen espwa menm pou peyi Dayiti. Dakò sou sa? Wi. Ok, Wade, m panse ke nou pral pran, nou pral obsève yon poz, men byen avan, m ap bon, ou te gentan fè l deja, an tan nòmal m pa ta sipoze mande w li paske ou gentan site youn nan antrepriz ke w ap travay ansanm avèk yo, e an tan nòmal nou bay yon sèl frame, sa vle di ou ta ka site yon sèl grenn nan yo, men etan done ke w gentan site l deja, n ap ba w posiblite pou w site yon lòt grenn, epi kanpe la. Site youn nan antrepriz ke w ap travay ansanm avèk yo nan moman. Oh, youn?
Yon sèl.
Ou gentan site youn deja. Erè an glise nan cho lan pa gen pwoblèm nou akseptel, men kounye a lan baw posiblite pou site yon lòt. Donk ki. E map site Jovy studio. Jovy studio. Ke map travay avèl ki li nan Juvena ki anfas Union school la. Ok. Se li ki fè cheve mwen. Medam mesye se Je avèk mwa sur le plateau de Uncover Show with I am Red 99. M panse ke nou kòmanse dekouvri li se tout yon plezi pou nou resevwa l sou plato Uncover Show.

M panse ke w te gade afich semèn nan, e m se sur ke m gentan konnen ke w konnen kiyès ke n ap resevwa, ki se Wed 99. Wed, èske w dakò avè m ke se yon cover show k ap fè koze vè w isit?
Bon wi. Ou dakò sou sa?
Pandan w ap di sa, gen yon otè ki di ke, l ap pale de rezo sosyo nan kad rechèch ke nou t ap fè, li di ke rezo sosyo on devrait apprendre à s'en passer un peu.

Kòmsi nan reyalite, olye ke nou wè tèt nou nan yon mond ki virtyèl, yon mond ki petèt totalman pa egziste. E li fè konprann ke tou, ke rezo sosyo se youn nan mwayen ki egziste pou kominike avèk zanmi nou ki pa, ki pa pre nou, ki pa pwòch nou. Ki pozisyon ke w genyen lè nou pale w de rezo sosyo? Bon, m panse rezo sosyo se Pou kòmanse, se yon bon mwayen ke yo itilize pou nou kominike avèk zanmi nou, pou nou konn nouvo bagay, pou nou wè nouvo moun, pou nou... Mwen menm toujou pran rezo sosyo pou m chache awotfit mwen, pou m chache ki jan pou m abiye, tout bagay sa yo. So, m panse se yon bon mwayen. Men, an menm tan tou, rezo sosyo se yon mwayen ki ka menm fè w tiye tèt ou tou. Paske ou ka gen dwa wè moun nan ap viv yon vi ki gen menm lajan avè w, ou di pou sa se pa t ou menm pou sa. Poutan, se lekontrè, moun nan ka gen dwa pa menm kontan. Anpil fwa. E sitou pou influencer yo, mwen toujou jwenn sa, moun toujou panse ke tout bagay ale byen pou ou, tout bagay byen pou ou, ou nòmal e poutan se pa vre. Mwen konn vrèman nan depresyon men le fè ke m se wed, tout zanmi m panse ke, ah wed pa gen pwoblèm, wed toujou kontan, wed se, poutan non, m konn m ka gen dwa la m preske mouri la, yo pa konnen. Donk mwen panse ke rezo sosyo son bon bagay e menm tan tou li son bagay ki ka tiye w. Donk se moun yo ki konn kijan pou yo itilize rezo sosyo. M panse ke se yon trè trè trè bon mesaj paske fòk nou aprann fè ekilib nan lavi an, fòk nou konnen bon kote ak move kote nan tout bagay ensi li li valab pou li valid e valab pou rezo sosyo. Wade èske gen yon etid ke w ap antreprann nan moman ou di mwens apa ke ou etidye Administration sa kanpe la oubyen gen lòt bagay ke wap etidye tou? Non mwen vle al etidye marketing an mas.
Ou vle al etidye marketing men ou ap travay kòm responsab de marketing? Wi. San ke ou poko etidye marketing? Non. Donk ou genyen des skills kòm si ou gentan devlope skills pou marketing nan a un nivo ke ou gentan ap travay sou li? Byen erezman pou mwen, mwen se bon mwen te travay kòm otès mwen jwenn anpil. anpil moun ki konnen m, yo toujou ap rele m, yo te renmen jan m travay, so mwen tou pwofite fè sa, mwen tou travay, kòm mwen travay pou marketing epi m gen yon staff, mwen fòme staff mwen nenpòt sa w bezwen, mwen ka ba w l, mwen gen staff otès, mwen gen pou pwomosyon, m gen tout, tout sa, tout sa yon moun bezwen. Donk mwen, mwen travay sou marketing depi, depi nenpòt 19 an, donk alò ke m pa t janm etidye l, mwen fè plis kòb sou li.
Se super enteresan. E eske ou panse ke jèn, jèn tankou ou byen lòt jèn ki ap gade emisyon sa, yo vreman gen plas yo an Ayiti? O wi.
Donk pou ki rezon ou panse ke yo gen plas yo? Paske. Ou panse m pa gen plas mwen? Bon. Mèt ale.
Bon e, m pa, m panse m pa mye plase pou m ta reponn ou, m ap poze ou kesyon an, eske ou panse ou gen plas ou an Ayiti? Wi, m panse ke m gen plas mwen. Eske ou pa estime ke potansyèl Potansyalite ke w genyen, tout potansyalite ke w genyen la yo, yo pa ap gaspiye la? Em pa panse ke y ap gaspiye, paske mwen se Ayisyèn dabò tou, so menm si m ta pati m al aprann yon bagay, mwen vle vin fè l la. Men m toujou di sa, Ayiti gen kòb, Ayiti gen lajan, donk moun yo pa bezwen pa vle, timoun yo pa bezwen pa vle etidye ankò, yo vle fè lòt bagay, pa kouri, pa presipite jan m te di l lan, paske. Ayiti ba w anpil posibilite. Sa ka rive ou pa jwenn ni mwen pa jwenn ni, mhm. men gen posibilite men pa janm prese dè anyen. Mhm. Donk mwen panse ke m gen plas mwen, paske mwen gen pil bagay pou m fè Ayiti. M ba vle selman, m toujou sa deja, m ba vle selman yon influencer, m vle grave nom isit. Ok, e ou komanse travay sou sa? Oui. Donk ou vle fè n konprann ke ou gen plas ou e tout lòt jèn yo nan sosyete a gen plas yo tou. Egzakteman, tout moun gen plas yo. Donk se aprann sezi opòtinite epi viv. Wi. Ok. Donk se trè enteresan. Wid, ann di gen yon magazen ki rele w, li ba w posiblite pou w achte gratis ti cheri. E ki magazen w ta chwazi?

Donk ou ta bote tout sa k gen nan vale Rockaders vin kal nan Kay Papi? Wi.
Bon, anfèt mwen menm mwen te atann mwen ke w chwazi pa egzanp yon store epi w di mwen m pral bote rad. Donk ou pa vrèman fan de sa ou plis pa pran. Mwen fan de, mwen fan de rad, mwen renmen, m son moun ki vrèman fashion, mwen renmen abiye, men mwen panse ke m ta prefere bote sa nan Kay Papi yo m revann yo. Waww Donk ou gon aspirasyon antreprenerya tèt chaje Wi Paske bon ou te ka sou kou ou te ka pran rad yo tou e kou vann yo men kòm ou pral fè sou elektwomenaje yo jisteman Non men fè nan rad yo pa menm jan a kòm m al fè sou sa nan kasay yo Jisteman donk ou pa nan jwèt ou menm Eee Bon e selon ou menm ki bagay ou wè jounen jodi an ki popilè anpil epi lè w fè yon analiz ou di nan 5 an ankò bagay sa gendwa pa menm egziste ankò oubyen enpòtans ke yo ba li an gendwa pa menm gen menm enpòtans ankò. Selon ou menm ki sa ki sa. K ap mennen pou kounya?
Wi. Kòm rezo? Non. Non, nenpòt bagay ou wè k ap mennen, k ap mennen, k ap mennen epi Wade reflechi li di waw bagay sa ap mennen se vre men m ban nou garanti make sa m di nou an jodi an Nan 5 an, m ban nou garanti ke bagay sa pap alamòd ankò oubyen l pap popilè nan menm nivo a. Sa pa janm pase nan lespri w ou panse a yon bagay konsa? Non. Ok, donk, m pa konnen. M pa vrèman konn kisa ki ap mennen, di m youn ou panse k ap mennen. E, m pa konn sa k ap mennen non plis. Ah. Donk ou pa konnen, nou pase sou kesyon sa. M pa konnen. Ok. Pandan ke ou, bon, m gen yon kesyon ki vini nan tèt mwen,

Èske lè w ap depanse lajan w, ou wè enpòtans lajan? Ou kòmsi ou wè ki enpòtans lajan genyen? Ou di mwens lè paran w ap depanse, ou di a sa pa anyen, paran m ka depanse pou sa. Men lè se ou, on ti jan bout di, ou di kat, lajan sa enpòtan, m pa ka gaspiye l nenpòt jan non. Ki pozisyon w parapò a sa? M p ap ba w manti, si m renmen yon bagay, m ap achte l. Ok. Nenpòt pri l te ye a. Men. Si map achte, m pap pede achte, map wè enpòtans lajan an. Donk ou pap gaspiye l? M pap, m pap twò gaspiye l nèt non, paske mwen renmen fè tèt mwen plezi. Mwen renmen kòmsi m ta gen dwa ret la, m leve m jodi an, m di m pral manje nan restoran, m leve jodi an m di konsa m pral achte nan store, m pral fè yon bagay ke mwen renmen. Donk mwen pap gaspiye l. E manman m pap ban mwen l tou. Kòm ou di paran ou pral. Manman m pap achte konsa. Non men, e eske ou vin kòmsi konprann enpòtans lajan lè se ou menm k ap depanse oubyen lè se paran w k ap depanse? Lè paran w ap depanse ou wè se pa anyen. Se pa, wi, mezanmi. Donk ou prefere se paran w ki depanse oubyen ou depanse avèk pwòp kòb pa ou?
Mwen paran m.
Jounen jodi a, Wed, Menm si pa rapò a tout deklarasyon ke w fè, tout enfòmasyon ke w ban nou sou ou, e sa ta montre ke kèlke pò tu as une femme motivée, tu as une femme remplie de conviction, sitou an Ayiti se vrèman pa fasil, e ki sous motivasyon w pou reyalize tout sa ke w ap reyalize nan moman sa?
Mwen panse ke M ap rakonte yon ti bagay ke anpil moun pa konnen de mwen. Mwen panse, mwen panse depi lè mwen gen dizan, papa m mouri. Donk papa m mouri, m leve avèk manman m. Manman m fè tout bagay pou mwen nèt. Donk e mwen vle fè tout bagay pou manman m kounye a. Donk manman m se vreman sous motivasyon m paske manman m pa t janm konn kite nou.

Li di ke pi gwo bagay ke l gen pou l reyalize nan yon moman se rann moman l, se rann manman l fyè. Donk l ap travay sou sa e lè m mande l echeyans, li di m li bay tèt li maksimòm dezan pou l fè tout sa l gen pou l fè pou manman l. Manman yo gen yon pakèt valè nan sosyete a e n ap toujou renmen yo. E m panse gen manman k ap gade cho sa, nou pwofite salye yo tou. Manman m ap gade cho a e m vle salye manman m. E li pale anpil men m vle salye l. Se bestie m, se best friend mwen men. Vesti fò sispann pale. Lè kon sa yon manman e pou di manman take it easy baby, take it easy baby. Wade, ki pi gwo siksè, pi gwo bagay ke w reyalize nan vi w e ke w estime ke se yon siksè e ke w fyè de li jiska prezan? M fè anpil siksè. Men pi gwo siksè m se, pi gwo siksè mwen se, se egzakteman pou manman m toujou. Avan mwen ka di ke avan mwen te di papa m mouri, avan ke mwen ka di ou, manman m te abite an plèn, donk mwen te toujou vle pou manman m soti an plèn. E mwen te konn al travay kòm otès, alepòk se te pou 50 dola, m ap travay, m konn al travay de 7 è pou 2 è di maten, matalon ki kit pye m ap fè mal, jiskaske m arive fèmen kay pou manman m e ke manman m abite byen, manman m nòmal, kounye a nou abite nan kay. ki reprezantab ke avan m pat ka prezante zanmi m kay mwen kounya mwen ka prezante nenpòt moun kay mwen so m pa pral di moun ke si wap abite kote w abite pa prezante moun ni depi w gen zanmi depi w santi moun nan zanmi w prezante l nenpòt kote w ye a menm si w tap dòmi anba yon pye bwa men m panse ke kounya mwen prezante manman m kay kòmsi manman m gen yon bon kote li ye nou yon bon kote nou viv byen nou nòmal so m panse se pi gwo siksè mwen fè nan lavi mwen paske papa m pa la m te sipoze fè sa depi byen lontan. So depi a 17 an map travay pou mwen rive juske la. Medam kap gade show yo, se ke nap jwenn yon paket baay pou lavi nou la. E show sa, mwen renmen l pou kisa, paske ke gon paket mesaj, e mesaj yo gen profondeur ladan ou ed, montre ke ou son veritable combattant kwa. Wap goumen pou tet ou, wap goumen pou manman ou, paske manman ou se fyerte ou. Men a tantandre parle, se sur ke public lan ap di, waww, ti pitit sa sanble son fille à maman, peut-être ke se sel li manman l genyen. E m panse gen yon pakèt moun, ou konn pou ki rezon, e sou rezo sosyo yo poze kesyon sa yo paske anpil fwa nou jis poste pwòp foto pa nou, nou pa poste foto fanmi nou, nou eseye mete yon seri de restriksyon pa rapò a vi pèsonèl nou ki fè ke moun pa vrèman konnen ki sa ke n ap regle e kiyès ki fanmi nou. Èske ou se fi inik oubyen ki kantite pitit manman w gen? Manman m gen 2 pitit, men papa m gen 9 pitit. Mwen gen 5 sè e m gen 3 frè. Donk mwen se premye pitit manman m, mwen se avan dènye pitit papa m. Donk tu es né dans une grande famille? Exactement. Est-ce que vous vivez ensemble?
Non, ma viv sèlman avèk ti sè m epi manman m. Ok. Men mwen gen bòn relasyon avèk frè m, avèk sè m. Se juste.
Nou gen bòn relasyon, nou vrèman gen bòn relasyon. Ok. Mwen se se super enteresan. Wed pale nou de de pi gwo pwojè ke w genyen nan moman. Kisa kisa ke l ye e ki m kapab di ki ki strateji ou ke w pral mete an plas pou reyalize pwojè sa? Mwen gen yon gran pwojè mentnan ke yon store m ap fè ki rele Happy Shoes HT. So m panse moun yo mèt al follow l sou Instagram. Happy Shoes HT poukisa mwen fè l isit? Happy Shoes se yon store ke m pral fè ki pral vann Sèlman sandal. Ok. Sandal, lè m di sandal, talon, sandal pla, tout stil de sandal nèt. Paske isit pa vrèman gen stò pou achte. Petèt ou pa p konn sa yo paske ou se gason, men isit ou ka gen yon stò, ou jwenn rad. M ka jwenn rad tout kote la, men m ka ap chache yon sandal, m pa fouti jwenn ni. Donk mwen deside fè yon stò pou mwen vann sandal sèlman. Ok. E Redi,

Nou vrèman apresye sa ou ede nou ap ankouraje w e m konnen nou e o nivo de staff lan tou tout nèg pral ba w ti follow la aprè show a byen rapid paske nou vle pouse w ale pi lwen dayè s on s on ide ki trè inovatris m panse ke jèn yo ap renmen l moun yo ap renmen l tout piblik lan ap renmen l wid nan ki nivo ke w panse ke antouraj ou sipòte w. E poum byen di w, malgre konn ap di pa gen zanmi men mwen gen zanmi. Mwen gen zanmi e antouraj mwen vreman sipote m. Pa gen anyen map fe la, tout zanmi m ap poste l, tout zanmi m ap repost li. Si w di m Wade poste yon bagay pou l la ou ka gen dwa rete we tout Instagram gen bagay la. So mwen vreman gen zanmi, mwen gen bon moun nan antouraj mwen. E menm jan tou mwen tou jwenn move moun tou nan antouraj mwen. Men m gen bon moun nan antouraj mwen.
Zanmi sa yo kwè nan ou, sou yon echèl de 1 a 10, konbyen l t ap ye? Nivo de konfyans ou lè w ap fè yon pwojè mariaj sou kont ou?
Egzat. Gen zanmi, mwen konnen k ap kwè nan mwen 10 yo 10. Men gen zanmi tou k ap kontinye ki pa kwè nan mwen jiska 7, jiska 5. Men, menm, m konnen bon zanmi m, moun vrèman ki bon zanmi m ap kwè nan mwen 10 yo 10. Ok. Wed, mwen ap poze yon kesyon si. pa rapò a yon konsta ke m fè, gen de zanmi nan antouraj ou ki petèt y ap rive nan yon faz lè yo wè ke, byen ke yo te ka pase mizè ansanm avè w wi, yo konprann mizè a wi, men pa le fèt ke yo wè ke w ap flirte avèk siksè byen avan yo, e ke petèt ou te gen dwa fè plis sakrifis ke yo menm, epi yo vin rive nan yon faz, it's like yo hate you, yo hate ou, epi pa konnen yo kòmanse ap mal aji ansanm avèk ou, ki konsèy ou t ap gen pou yon seri pou pou kategori zanmi sila yo? Humm pou zanmi ki ap rayi moun pou sa yo fè Jisteman.
humm
sèl sa m ka di yon moun ou pa bezwen rayi yon moun poutèt sa li fè paske sa moun nan fè ou ka fè plis ke li menm se kwè nan ou Paske gen moun ki pa kwè nan yo ki toujou panse entèl ap toujou entèl li kwè nan entèl pou sa se entèl ki non ou ka kwè nan tèt ou fè plis ke sa pa rayi moun pou pou sa li ye pou sa li genyen dayè tout bagay yon moun genyen se m ka di se vanite ou ye ou ka yon moun nan ka gen dwa bezwen achte sa jodi an demen l ka gen dwa achte yon kès donk pa pa rayi moun pou tèt sa li genyen e mwen panse se yon move konpòteman donk priye sou sa. Priye sou sa pou Bondye chanje kè ou. Wi, priye sou sa.
M panse ke se yon trè trè bon mesaj tou. Ki premye reyaksyon ou lè ou te resevwa envitasyon pou pase nan Uncover Show? Mwen te kontan. Poukisa ou te kontan?
Mwen te kontan paske se premye fwa mwen vin nan yon show. Se premye fwa tou mwen wè on show pran influencer se show se premye show mwen wè tou ki bay influencer valè e mwen ta renmen mande w tou poukisa ou panse avèk influencer yo. Tayè tayè tayè tayè sa poko janm fèt nan show a pou se guest la ki ap poze Donk mwen panse tout influencer host la kesyon an. Non mwen panse tout influencer ki pase la yo ta renmen poze w li men yo genlè pat gen chans men map poze yo pou li poukisa ou panse avèk influencer yo. M gen presyon m ap oblije fè yon edisyon spesyal pou sa men m vle di w tou senpleman ke tout ekip la te fè yon konsta yo jis reyalize ke an Ayiti yo pa ba Brand Anbasadè valè nou se yon ekip jèn gason bon ki gen fi ladann tou jèn gason jèn fi ki met tèt yo ansanm nou di ke n ap inove e chak fwa ke nou fè yon bagay se toujou yon inovasyon e l toujou tou gòl pwojè ke nou gen avèk enfliyansè yo li gran anpil. Ok. E sèl sa m ka di w, jis rete branche, epi gon pakèt lòt bagay k ap vini. M panse ke se pa dènye fwa ke w pase la, e se pa dènye fwa ke nou wè non plis, paske pwojè yo vrèman gran. Ok. Donk, m ka retounen w kesyon an, kisa w panse de Uncover Show? So,
menm jan m sot di la, m panse se yon bèl show, e m panse. E m di tout moun al swiv show sa paske se yon show ki fè moun dekouvri kiyès influencer yo ye e se yon bon bagay. E mwen byen kontan paske gen yon show k ap panse pou influencer yo paske mwen te konte fè sa tou e mwen byen kontan ke ou fè sa. Donk, m panse ke Uncover Show ap yon show ki ap. vrèman popilè nan peyi an, si nou fè plis bagay, envite plis enfliyansè, pa envite sèlman moun ke, banm bo, gon bagay tou fò nou konnen, gen anpil moun tou ki pa gen ka sou IG, ki pa gen anpil followers, men ki vrèman enfliyan. So, eseye envite tout stil de moun sa yo, mwen panse. Uncover show map toujou swiv nou e map di tout moun al swiv Uncover show tou. Yes mwen se son trè trè bèl mesaj. Avan ke w kite plato wa Wade nou fèl avèk prèske tout Brand Ambassador ki pase la yo e ki mesaj ou gen pou jèn kap gade show sa. Ki mesaj mwen gen pou tout jèn kap gade show a kwè nan tèt ou kwè nan tèt ou kwè nan lekòl e pa presipite nan lavi a pou anyen. Si jodi a ou pa gen yon dola, demen wap gen plis ke yon dola. Si jodi a ou pa ka manje yon pen, demen ou ka gen dwa gen yon boulanje. Pa fè nenpòt bagay pou lajan, pa fè nenpòt bagay pou anyen. So, goumen eseye fè tout sa nou kapab pou nou soti tèt nou nan peyi an. E pi kwè nan lekòl nou, map di li ankò, kwè nan lekòl nou e pi travay sou tèt nou, priye. E fè tèt nou bèl,

Wednayde Night bay yon trè trè beau mesaj. E ou pa vle m salye moun nan. Ok, m ba w chans sa, m ba w posiblite pou salye moun k ap gade w yo ki chè a ou menm paske m konnen si w pa salye yo y ap manje w aprè emisyon an. Donk fè sa. Mwen vle salye tout zanmi m nèt, tout zanmi m nèt. M pa ka site non tout paske m ple zanmi. E m vle salye tout fanatik mwen sou Instagram, moun ki renmen wèm, moun ki pa renmen wèm tou, paske m te salye moun ki pa renmen wèm yo tou. M renmen nou, m renmen moun ki pa renmen wèm yo, e m renmen moun ki renmen wèm yo tou. E se pa yon pwoblèm, men sèl sa m ap di, pa rayi moun pou moun, pa rayi moun paske nou jis pa konnen moun. Aprann konn moun, paske m jwenn anpil moun ki konn pa renmen m, yo pa menm konnen m, jis paske se yon zanmi yo pa renmen m. E m salye tout fanmi m, kouzin mwen. M tèlman gen anpil moun. Manman m, sè m, frè m. Brèf, e m salye nou tout la ki la. M byen kontan paske nou byen akeyi mwen e mwen te santi byen. E m salye ti zanmi sa a, m pa konn non l. L. Ok. Thank you paske Santana est à l'oeuvre vu qu'elle est au studio avec nous. Oh, m salye Adjie! Oh, ou salye Adjie? Mèsi a Adjie ki te vle envite m nan show an. Ok.
Oh, m pa ka salye moun nan travay mwen nan. Se fini. Mwen salye tout moun.
Ou konn sa mwen renmen nan show se ke nou menm nou pa pral montre ke se yon bagay ki fèt a la pèfeksyon e ke Brand Ambassador lè l vin la li konfòme l e ke l ap fè efò pou l di bon bagay. Lè gen ti bagay, ti erè ki glise, n ap fè non. Ou wè lè ou mande pou salye moun nan travay yo tou, sa ap rete nan show a, ti ri yo, ti flay, peu importe jan l ye, nou ba ou l konsa, e se un vrai regal pour les adeptes des réseaux sociaux et les fans de buzz, se sou nòt sa ke n ap fini emisyon jodi an, avan ke nou ale n ap salye gwo bout ekip nou ki se R Entertainment ki ap fè yon travay ki eksepsyonèl ti mesye anpil respè, e n ap remèsye sponsò nou yo Figin Haiti, Drone Service Plus, Manage Mine, Lundi Makeup Haiti ki ap fè yon travay ki eksepsyonèl, figi Wade se li menm ki voye l konsa.
Je n'ai pas salué mon ménage. Sa ki menaj mwen? Ok, donk jan m di nou an, tout ti detay, ti foulay sa yo y ap ret nan show an. Foulay! M pa t vle kite emisyon an fini san m pa salué menaj ou. Wade, salué menaj ou. M salué, salut bee. Donk se konsa l chwazi kraze emisyon an menm jodi an. Pa gen pwoblèm Wed. E m panse ke se te yon trè trè trè trè trè bèl epizòd. M panse ke ou renmen l, ou apresye l. Ban nou yon like, kite yon kòmantè. Ou menm ki poko subscribe, pa ezite fè sa paske se youn nan fason ke w kapab ankouraje nou. Mèsi. Epi, randevou dimanch pwochen pou yon lòt epizòd. A la pwochèn. Mèsi Wed. Mèsi Wadley. Babay. Bay.